pa byen nan vim poko janm wè dwòg hein sa vle di m pa wè kijan yon moun kòmsi depi yon bagay pa son moun nan malè ou wè gen moun ki gentan tou pwofite jodi a m pa gen pwoblèm a pèsòn moun si w se yon phtk ou se fanatik phtk.

Fè ti live sa byen rapid se pou m pase 2 mesaj byen rapid. Premye mesaj la ki sa l ye? Avan, m ap di tout moun. ki te sipòte m yo yè e m ap di yo mèsi anpil e anpil moun ki te ban m anpil sipò bò kote pa yo de yè depi avan e avèk yè anpil sipò moral anpil tout bagay tout bon bagay yo nèt gen anpil non m bliye men gen anpil moun yon nèg tankou King Kino anpil respè Kino bon bagay anpil respè so. Prezidan yo tou vle anpil respè ou konprann sa map diw la anpil anpil respè e gen de atis ki te voye sipò pa yo pou mwen anpil respè men sa m wè yo avan mwen ou konprann sa m vle diw la nou te nòmal e pou byen rapid banm di nou e tou mwen konnen ensidan ki te rive m e pandan mwen tap vwayaje nan èpòt pou pou m ale Santo Domingo mwen te mwen te Ayiti. Ok so mwen te ayiti mwen te gen. Talè talè talè ok mwen te ayiti mte miami anvan mkite miami mwen antre ayiti apresa Ahh mwen te gen pou m ale sendomeng pou m ale nan fèt zanmi mwen Gabriel bòn fèt ankò Gabriel m pa gentan vin nan fèt la men m t ap al santo domingo pou m ale nan fèt Gabriel ok lè m te rive nan èpòt la mwen te jwenn 2 ajan BLTS ki te di zo a sorry nou pa gen pyès pwoblèm avè w nou pa gen lòd BLTS pou nou kanpe èpòt la men nou te gen lòd chèf dcpj ki te di lè wap pase èpòt la fòw kanpe pou fòk nou kanpe w pou yo poze w kèlke kesyon e anvan w vwayaje mdi pa gen pwoblèm mwen swiv nèg yo nòmal nou ale nan biwo BLTS ki nan èpòt la nèg yo rele chèf dcpj an chèf dcpj an di nèg yo èske yo ka vin ansanm avèw nan avèm nan dcpj kote yo nou ale byen nòmal lè nou te lè nou rive nan dcpj yo poze n anpil kesyon e bon sa m te ka di kesyon pèsonèl yo poze m yon pakèt kesyon ke mwen mwen di yo bon mwen menm m pa m pa konnen kesyon sa yo m pa pase m pa moun m pa jan de moun sa yo lè yo te mande m telefòn mwen m bay telefòn mwen yo mande m kòd telefòn nan mwen di non m p ap ka bay kòd telefòn nan m ap antre kòd la pou nou m ap rete bò kote n paske m gen mesaj Gen bagay sa jis kize mwen di mwen gen bagay pès sou li ki mwen pa ta vle kòm sa mwen di yo mwen gen skize konnen telefòn mwen toujou ap sone mezanmi e mwen di mwen gen kèk bagay pèsonèl nan telefòn mwen ou konprann so pap fin nòmal e pou nap gade l sof ke map antre kòd la pou nou map rete bò kote nou an epi nou mèt fouye telefòn nan Jan nou vle. Nèg yo te byen rilaks, yo dakò, yo fè sa ansanm avè l. Yo pran telefòn nan, yo fouye telefòn nan, yo fè tout bagay. Yo fè anpil apèl moun ke lapolis ap chache nan peyi a sou telefòn mwen dwe wè si yo gen kontak nan telefòn mwen. Yo fè l e pa gen non pèsonn paske mwen menm mwen son nèg radyo, m pa konn. Apre nan pale avèk bagay moun wong, ou konprann sa m vle di w la, e yo pran telefòn mwen, yo gade ki konvèzasyon mwen gen ansanm avèk Majistra Youri Chery nan telefòn an, paske Majistra Youri Chery plis ke afè manadjès, nou se fanmi, ou konprann sa m vle di w la. Se lè sa m rann kont ke m pa t janm gen mesaj ke mwen menm avèk Majistra Youri Chery, depi anvan l te Majistra, yo pa t janm efase nan telefòn mwen. Yo wè pa ganyen wong ki pale ant mwen menm e majistra Youri Chevry nan telefòn mwen pa gen bagay konsa ditou e apre sa. Yo di m m te gen yon tranzaksyon m fè yè e nan jou m t ap vwayaje a yo mande poukisa m t al retire kòb sa labank m esplike poukisa m t al retire kòb la labank yo mande m èske m ka bay yon prèv de sa mwen di yo pa gen pwoblèm demen si Dye vle m ap pote yon papye ki di men kisa m tal fè ak kòb sa e men kisa m fè ak kòb la epi vrèman sa m te di an yo di m nan jedi yo pap fonksyone jodi an m mèt vini yo te kenbe paspò m pou sa mwen vini mwen bay papye a e yo verifye sa m te di AS la epi yo remèt mwen paspò m e brèf mwen la e pa pou m esplike Kòmsi pou m vin pale de bagay sa yo prèske? Mwen sa m vle vin pale la, m vin pale yon bagay ki jis. Mwen vin pale avèk yon ekip moun m pa konprann menm. Dèfwa Ayisyen an fou, li pa konn poukisa l fou. Mwen gade yon videyo yon nèg ki parèt vizaj li, yon vizaj ki parèt ki vrèman kòmsi yon moun serye m te ka di. Ou konprann sa mwen ap di w? Nèg la ap esplike istwa, nèg la ap bay yon pakèt bagay de mwen, nèg la trete m de delekan, nèg la. Ou di Zolan nan dwòg ap dire ki bagay bon m pa wè pouki rezon on moun ou vle pale de on moun ou pa konnen m pa di lò fè sa l pa fè m li pa fè m mal mwen menm men li fè fanmi m mal li fè zanmi m mal li fè moun ki antouraj mwen mal m gen twòp esplikasyon m gen twòp bagay pou m ap esplike moun ki bò kote m te pou m wè a ki nivo sa fè moun nan mal ki fè l ap mande m esplikasyon sou on pakèt bagay. Mwen menm, menm an yon moun ki vann bòz m pa byen. Nan vi m m poko janm wè dwòg. Hein? Sa vle di, m pa wè kijan yon moun, kòm si, depi yon bagay pase yon moun nan malè, ou wè gen moun ki gentan tou pwofite. Jodi a m pa gen pwoblèm a pèsòn moun. Si w se yon phtk ou se fanatik phtk, w ap fè bagay politik, ok, mwen menm se tout dwa m. Mwen di yon moun m pa phtk e m p ap janm phtk. Ou konprann sa m vle di w lan? Sa vle di, ou wè mwen menm? M pa menm gen pwoblèm avèk prezidan Martelly, ansyen prezidan Martelly, pèsonèl, m pa gen pwoblèm pèsonèl a prezidan Martelly. Li se yon atis m renmen, se youn, m ka di youn nan atis konpa prefere m. Men, politikman, m pa vle wè gwoup politik sa, nan ki sans, paske m ka di sa, gen dizan nou genyen, ki sa yo fè, ki, ki sa yon moun ka di yo ka fè lwanj pou phtk, sa vle di, m pa yon moun. Bon sitwayen, m pa ka pou pozisyon politik mwen, sa vle di poutèt pozisyon politik mwen epi pou m gen pèsekisyon. Non, sa pa dwe fèt konsa. Sa vle di, jodi a, si yon moun phtk, wou phtk, m pa gen pwoblèm avèk moun ki phtk, m pa ènmi moun ki phtk. Menm jan moun phtk pa ènmi m tou. Mwen, m gen pozisyon politik mwen, mwen gen dwa di gwoup sa a, politikman, m pa m pa ladan l. Konprann sa m vle di w lan? Men sa pa pou sa poutèt fanatik, pou pran rezo sosyo, pou chita, Wap site nom nan ki tenten, wap di yon pakèt pawòl tandiske wap pale de yon moun ou pa konnen. Olye w pale de yon moun ou pa konnen, kòm moun ki fè videyo a mwen wè se lòtbò li chita lap pale, li pa Ayiti. Peye mennen envestigasyon an Ayiti, wap vrèman konnen kiyès ki izolan. Paske m wè nou gon pwoblèm. Depi ti nèg nwa a sòti nan katye defavorize, nou pa wè lòt bagay pou li. Sak sanble nou, se chofè kamyonèt, chofè moto, Koutye, chany, barakwou, se sa ki sanble nou. Ou konprann? Anyen pa sanble nèg ki soti nan katye popilè. Paske, m pa konprann sa l vle di. Olye, lè nèg la wè w soti nan yon katye popilè, nan yon katye defavorize, olye ou ap fè efò, olye pou l bat bravo pou ou, non! Li m, li di tout bagay sanble w. M wè misye di, Ki lè Izolan gen tan fè tout kòb sa yo? Bon, pou, pou karyè m nan lavi m, pou kote m soti, pou sa m pa. Amen e pou kaye siksè m. Sim te nan yon bon peyi monchè m te vo plis ke sa ou konn sa map diw lan piga lè yon moun ap gadem wap tande de mizik m te di m anvi pran bal sesi epi bon nèg te twòp fanalis sou mwen jodia izolan ki te genyen ki te gen 13 14 ans 15 ans se pa izolan ki nan trantèn li talè ki pral pran karantèn li nan se pa menm izolan sa kounya sa son lòt izolan sa vle di Menm lè m te nan laj sa yo, m pa t janm konn nan bagay wong. Ou ka vin mande pou mwen bò lakay mwen, nan Ri Nikola kote m grandi, y ap di m se son bat bò revolisyonè. Nan ki sans? M pa janm goumen pou tèt mwen, mwen goumen pou moun, paske m son nèg ki renmen wè lè moun gen kote m. Ou konprann sa m di w? M gen zam ilegal, m ap fè sesi. M pa konn nan vòlè, m pa konn nan bi a vòlè, m pa bi avèk chèf zòn, m pa konn nan jan de aktivite sa yo. M son nèg ki respekte tout moun. M bay tout moun respè. Sa vle di ou pa ka reje sou rezo sosyo epi pou chita wap voye moute. Gade kounya m wè tripotay lakay ki pran plezil ki lage yon bagay sou afè viza. Bon bay viza m pa okouran non. Bon si anbasad ameriken deside si l te pa la tripotay apa pou l di l kansèl viza m, m pa gen pwoblèm paske m pa gen pwoblèm avèk ameriken. Lè m al etazini Se kob mwen fè etazini fè si peyim te bon mpa tap vwayaje konsa pou mal fè etazini fè kob mtap fè lakay mwen fè kob pase lèm al etazini kisa ma fè mal chòpin si an ayiti te bon te gen mòl kounya se lakay mwen mtap achte ou konprann sa map diw lan mpa tap gen foli moute etazini al fè sesi al fè sela mpa gen pwoblèm a etazini mwen menm mpoko janm rive etazini mfè yon mwa Sa nou poko menm 15 jou san pa redi. Si m fè 15 jou Etazini 2 fwa la poko fèt 3 fwa nan vi m. Depi lè m ap vwayaje. Ou konn sa m ap di w? M se yon nèg, m renmen lakay mwen, m renmen Ayiti. Se la m viv, se la m grandi, se la m leve. M renmen lè zanmi m bò kote m, m renmen lè fanmi m bò kote m. Se konsa m alèz. Ou konprann sa m. Mezanmi. Ou konprann? But, mwen te vle voye mesaj sa a pou patnè sa a, m pa bezwen site non l ki fè kalite videyo sa a. Gen di je fè tout fanmi mal ki fè zanmi mal. Ou chita, w ap site non m, w ap di, ou ye, epi m gen nimewo entèl. Ou mande pou dcpj te fouye telefòn li. M ap tou di w sa. Dcpj, sa w di a dcpj fè l. Kontakte dcpj pou l mande w èske l jwenn Izolan nan janm nan w bagay wrong, konn pale yon bagay mal, konn pale de seri de bagay avèk m. Non, m pa nan lojik sa. Se dcpj wi lèl fouye telefòn mwen lap wè ki kantite moun mwen bay travay an ayiti ki kantite moun jou yo dim nan men yo a ki di yo pral pran lari an paske san yo menm jodi a yo patap fonktyone yo patap travay ou konprann ou pa ou pa konnen ou pa konn ki valè anplwa m kreye ou pa se sa pou chache konnen jodi a se pa menm izolan ou pral pran izolan rapè m kite stad rapè deja man 3 chapo kounya. Ou pran 3 chapo, stad mikro a m kite l. Preeta si w vin wè m fè mizik, se pou bon plezi m fè mizik wi. Paske se kounye a m ap mennen, lè m t ap fè mizik m pa t ap mennen. Se kounye a m lage kò m nan biznis, m lage kò m nan travay, kounye a m ap mennen. Men lwen rive, se show off, m ap pale de Louis Vuitton m pa t genyen men now kounye a m ka gen Louis Vuitton m vle, m ka achte kay mwen vle. Paske kounye a m ap travay. Kontan vle di w But lè w rete w pa konnen yon moun ou chita fistrasyon fè nan pale yon moun mal ap di yon ekip tenten ap di yon ekip bagay m pa menm wè poukisa mwen menm jan m di an li pa fè m mal men m gen yon pitit fi m renmen anpil m gen pitit mwen m renmen anpil m gen fanmi m gen zanmi Lè sa yo repete yo jodi a lè pitit mwen al lekòl pou y ap di l papa l se dwòg dilè oubyen papa l se vòlè oubyen papa l te konn fè yon bagay ki wrong. Ki jan sa pral fè m? E ou menm kote ou ye a lè w ap gete yon moun ak bouch ou konsa? Pou ki sa ou pa konnen m? Si w te konnen m o mwen sa vle di jodi an paske m ka manje m se dwòg dilè men lontan lontan lontan m konn fè jounen san manje m dòmi san manje sa m te ye m pa t anyen sa vle di fò m te rete nan eta m ye a Yo tou klase ti nèg ki soti nan katye defavorize, nou pa gen lòt bagay ki sanble nou, se chofè moto, taksi kamyonèt, e sa k sanble nou. Depi nou chwazi pou nou retire tèt nou kote n ye a pou nou mete nou lòt kote. Bon, se sa m te vle di. Oke. Men kòm m wè tripotay lakay fè mesaj li pase sou afè viza, kòm si w ap travay anbasad ameriken, anbasad ameriken voye di w li kansèl viza m, bon, sa pa pwoblèm. Viza s on koutwazi l ye. Viza pa paradis. E sim te renmen, m te vle etazini konsa m tap gentan gen rezidans mwen ta tou konn. Ok. Bon m pa wè pou ki rezon jodi an tout bagay komsi gon fristrasyon de izolan pou pozisyon politik mwen paske m di m pa nan phtk paske m di m pap mache a phtk. Men se tout dwa m gen kom on sitwayen. M gen dwa di m pa renmen l. Al gade sendomeng la avek kòb petro karibe a kisa k fèt sendomeng. Gade lakay nou. Sa vle di nou vle tout moun tankou ti chyen, tankou toutou sa mache dèyè moun pou nou voye zo ba yo. E sa nou vle. E mwen menm mwen lib, mwen toujou di yon moun sa. Lè m wè moun ap pale de mwen, mwen ri. E ri m ri. Izolan pa gen bòs. Pa gen bòs. Depi lè m kòmanse, m poko janm di yon nèg isi m pa ka peye kay. Depi lè m fè pitit mwen, m poko janm rakonte yon moun isi m pa ka voye pitit mwen lekòl. So m pa gen, m pa. Jodi an, paske m chanje yon lòt kouch sosyal, m di m ap bay tèt mwen yon lòt direksyon, tout bagay sanble m. Paske m ka bay Akayè yon anbilans. Lè m bay Akayè anbilans lan, se pa akòz mwen non, paske anbilans lan te bay Akayè. M kwè tout moun wè jan m te bay Akayè anbilans lan. Se yon live mwen fè, ti sa m antre a, m mete kòb pa m, sponsò m mande, mete kòb pa w, zanmi m mete, mande kòb pa m, nou bay Akayè yon anbilans. E sa gentan di, nèg la gentan di, mwen la pou depite pou majistra. Pale pou depite pou majistra. Ou wè m nan staf depite, majistra ankò? Gade ki ni, gade, gade moun mwen ap wè si m nan staf depite, majistra. Si m al pou depite, majistra, m deja pa anyen nan sosyete a ankò. Nan ki sans m vle di sa? Moun ki konn ede m pou m fè devlopman, li pa p ede m ankò. Jodi a, mwen konvèti tèt mwen an ajan de devlopman lakay mwen. Se sa m fè. Se sa, se pa anyen m fè non. Gen moun ki gen plis pasem sa m fè yo pa fèl non ou konprann sa m vle diw lan valè moun ki gen kòb nan peyi a yo pa wè gen peyi a gen zòn ki gen yon nesis de anbilans yo bay li non m vini nan foutbòl map ede yon pakèt jèn yo pa wè sa lè w ede jèn jodi w sove yo demen wap retire zam ilegal nan men yo pou met zam legal yo pa gen kòb pasem yo ta ka envesti nan la jenès ou wè yo fèl mwen menm wap gade a la seleksyon ayiti an kèm fèm Pati ak men tout pwoblèm litik la. Lontan, lè seleksyon sa ap pati, al mande non. M frape pòt tout sponsò k gen nan peyi a pou seleksyon jwenn kòb pou l vwayaje, pou yo peye otèl wi. M pa fè yo pou tèt mwen. M pa konn al frape pòt kay moun pou m di kay mwen bout. M pa konn al frape pòt kay moun pou m di m pa ka manje. M pa konn al frape pòt kay moun pou m di pitit mwen pa ka al lekòl. Mwen fè l pou moun, m fè l pou peyi an. M toujou di sa, si sa, si sa. Lè pa prè pou li, m ka al bay li yon lòt kote. Nenpòt kote m ale, m ap fè l paske m gen kè sa. Ki kè m gen? Se paske depi lè m leve, lè m ap grandi, mwen leve nan yon sèl chanm kay. M grandi nan yon chanm kay. Manman m, tout moun andeyò ki bya manman m, moun Akayè, ki bezwen voye pitit yo lekòl nan Pòtoprens, li di yo wi, pandan pa gen plas pou moun dòmi. M rive nan yon moman, manman m ap dòmi anlè nan yon kabann, m ap dòmi anba kabann nan. Sa vle di, m leve, m vin jwenn yon tanperaman kote sa rele viv a moun nan, viv ansanm. Se sa k lakay mwen. M pa ka retire l. Gen moun ki avè m, yo di poukisa m renmen viv a moun konsa. M toujou nan mitan moun. Se konsa m grandi. Ok. Pale imilyasyon m pran nan lavi m. Trè byento la, m pral esplike moun yon imilyasyon m te pran, men Bondye leve l pou mwen. Ou konprann sa m vle di w? Jodi a, m rive nan yon stad. Pandan m ap peye kay pou m dòmi. Ok. Map peye kay pou zanmim kounya la ou konn sam fè m anfèm on kay mwen pran nèg zo blòd ki gen ti pwoblèm yo mwen di mesye men kay nou vin rete nan kay nou m mete 4 chanm 4 chanm pou nèg yo pou yo relax yo ou konn sam te diw paske mwen menm m te pran anpil desepsyon. Desepsyon manman m te pran pou kay. M te rive yon kote, manman m ret nan yon kay, li pa peye, m te timoun, se nan gran, pandan m ap gran, li esplike m sa. Blèm wè, m wè Jidebè vini met tout afè l deyò, li pa t janm esplike m poukisa yo met afè l deyò, paske m te timoun. Tandiske se kay la, l pa t ka peye, yo mete l deyò. An jodi an, m gen yon revanj lakay mwen, m gen yon ògèy pou m wè jan m sòti, pandan m di m ap travay, lè m gen 20 dola, m di m pral fè l fè 40, lè m gen 40, m di m ap fè l fè 50, lè m gen 50, m di m ap fè l fè 60. San m pa nan 1 won, m envesti l tout kote. Depi pou yon moun rete ou pran entènèt wap detwim konsa menm lè Bondye ap aji avèw kanmenm ou konn ki ou konn tout biznis mwen fè desann nèg pandanm chita la kout fil fèt rele wyclef jean mandel non bon kas kap sòti m envesti 50 mil dola nan biznis mwen kòb mwen moute a 150 byen rapid wi 150 150 byen rapid wi sa vle di m pa m pa yon nèg kòmsi lèw wèm la moun nan wòd èske di chèf gade misye ti rapè bò wi nikola. bò simityè, epi l twoube, li tou chwazi ki moun ou ye, ki stil de moun ou ye, ki sa w ye. Men patnè, moun k ap fè sa a, ou mechan anpil menn. M p ap ba w manti, ou mechan anpil. E pa m w ap fè mal, w ap fè fanmi m mal menn. W ap fè pitit mwen mal. Pase m gen yon pitit fi ki gen dizan, li pral gen onzan, l ap grandi. Jodi a, lè l nan lekòl, yo pral di l, yo men ki sa papa w te ye, tandiske ki sa, manti. Kisa papa l te ye? Papa l se yon nèg ki sòti ba ba ba men ki gen yon lit. Tout sa m ap fè la, m pa fè l pou tèt mwen, m ap fè l pou pitit mwen. M pa fè l pou lòt bagay. Tout sa w wè m ap goumen, m ap fè a pou pitit mwen, pou mizè m te pase, pou desepsyon m te pran, pou pitit mwen pa pè yo. Men jodi a ou menm, degaje w, m pa konn si w gen fanmi, si w gen zanmi, mete grenn nan dèyè w men travay pou reyisi, pa fistre de moun, fè sa w gen pou fè. Si w vle pale bagay politik avè m, ou site non m politik, di non, Izolan di l pa renmen phtk e m klè. Li. Ok So se sa m te vle di. Epi tripotay lakay m konn ki djòb wap fè a fèl byen. Si anbasad la rele w l pa vle w bay viza a ba w wa reponn li. Mwen menm paspò m nan men m viza nan men m e m pap viv de viza. Viza pa enterese m. Nan nivo m rive a la a m paka nan nivo viza ankò. M kite stad sa a dèyè. Stad mwen gen la a m son ajan de devlopman pou peyi m. Poum wè chanjman kap fèt la nan peyim nan fòm patisipe ladanl se sal ye anyen ankò anyen ankò so se sam te vle di so map di tout moun mèsi anpil m te vle m te vle esplike nou di sa byen rapid ki poum fè nou konnen mwen menm menm garanti sa mwen menm mwen garanti le joum ta patisipe nan bagay ki pa dwat lèzòm pap gentan jije mwen prè poum jije tèt mwen paske m sòti twò mal poum ta vin nan bagay ki pa dwat m tap gentan jije tèt mwen. Ou konprann? Se sa k fè lè moun vin di se toujou m kòrèk e ri m ap ri, blag m ap bay. Paske pa gen yon jan. Paske m konnen mwen menm m klin atè pwen mwen dwat. So dcpj di l te bezwen. Dcpj ka tande nenpòt sitwayen. Depi dcpj di l vle tande w, poze w kèk kesyon, li nòmal pou w al reponn kesyon devan dcpj. Nenpòt sitwayen. Men sèl sa m te fache, se nan jan yo te fè l la m te fache. Paske m te di, nou te ka envite m. Nou pa t bezwen tann se lè m ap pase èpòt la pou n al di BLTS kanpe m epi pou nou vin poze m. Moun Pyè Pòl la, lè l wè bèl tès Kanpo, li gen yon lòt ide nan tèt li. Yon lòt ide nan tèt li. Se te sa sèlman. M pa ale pou m ale si m pa t nenpòt kote, lajistis ta rele m pou l tande m, m ap ale nenpòt kote paske m pa fè anyen. M konn ki van k ap vante nan peyi a, m konn ki van politik k ap vante. Van sa m pa ladan l, men jan m te di an, depi w kanpe dwat, pa gen van k ka jete w. Pase mwen menm, son nèg m konnen, mwen klin avèk tèt mwen, e jan m di l lan, le jou m ta fè yon bagay ki pa dwat, pèp ayisyen p ap gen tan jije m, pa gen moun k ap gen tan jije m, mwen menm m ap jije tèt mwen, paske m konn kote m sòti e m konn kote m vle ale. Ok, so frè m mwen ba w konsèy sa, eseye chache konnen kisa m ap fè nan peyi a, al eseye chache konbyen ti. Ti lekòl ki pa al travay, mwen bay chans yo jodi a pou y ap touche pa kenzèn. Al eseye konnen sa. Ok. M pa janm wè nou, m pa janm wè pèsonn pale de sa. M pa janm wè pèsonn pale di Izolan pran ekip foutbòl, men tout kote l favè l. Li fè Jamayik, men kounye a nèg yo pral Meksik, Mali, Kostarika. Sa vle di m pran yon klèb, e premye fwa sa fèt, yon klèb premye divizyon ann Ayiti rive nan nivo sa. Tout moun mwen frape yo boude m. Mwen pran l sou do m, jan m kapab. Sa Bondye bon mwen m separe mwen fèl avèk ekip la ou janm wè e près ki sou rezo sosyo a men entèrese yo sa vle di sa e jalouzi l bay wè mwen menm a otan fanatik vrè fanatik mwen m se atis prefere yo m se m se rapè prefere yo pa gen moun ki nan game nan la m atis prefere yo m rapè prefere yo manti tout jalou tout jalou e yè e e sak sot rive m nan la ou wè jalouzi yo klè. Tout jalou, pi fò jalou la dan. Si m pa fin di tout non, 80, 90 pou san jalou. Paske tout ta renmen izolan. Men m ap di nou sa, se pa mikwo k fè m izolan, se pa mizik, se konsepsyon m gen avèk lavi an. Se sa, se jan m grandi an, jan m wè l la, mwen di mwen menm, m ap soti kote m ye a. E mwen menm k ap pale la, make sa moun ki nan live sa jodi an. Si Bondye ban m chans mwen, e lamò pa frape m, mwen menm, mwen gen pou m miltimilyonè. E m ap miltimilyonè dwa. M pap nan anyen kochi. Pase mwen menm mwen fokis mwen konn sam vle se pou biznis mwen mwen menm mwen klè mwen k bay tèt mwen a biznis ou konprann sa map diw lan ok so jodi an la si yon moun wè map fè efò pa egri pa pale pa di pa di anyen pase m pase anpil mizè se se avèk sam genyen Mwen met tèt mwen kotem ye a. Sa vle di afè moun ap pale de dwòg, ou ka pale de dwòg wi zanmi, men menm izolan, menm a yon moun kap vann bòz m pa byen. M pa konnen bagay konsa, m pa nan bagay konsa. Dayè, e kounya m kòmanse ap bwè alkòl mwen, yon nèg ki rele ti freo vle chini ak frem ap plede bwè Remy Martin, m vin renmen Remy Martin. Menm kleren m pat konn bwè. Ou konprann sa m vle di w lan? So jodi an, mwen klè sou sa. Lè w pa renmen yon moun, ou pa annik rete pou w monte sou entènèt, ou pran vizaj ou, w ap pale. Tant mwen, tonton m, tout moun sa yo konnen kijan sa fè yo mal. Paske yo konnen sa moun nan ap di an e pa vre. Yo gen moun tou, lè.